Ou konn kòman m ye? Ou konn kòman m ye? Men kòman m ye anba live la. M rete konsa. Pa m fout sòti, m gade, m gade kòmantè yo, m gade kòman l ap bouje nan live la, m renmen enèji an, vap m fon ti sou li. Fòk m gade, m fon 10, 15, 20 minit, m fon ti rete. M toujou la. M la. So, e. Ou lakay ou, di nou sa w vle. Kisa w renmen nan live lan, kisa w pa renmen nan live lan, si w gen yon kesyon, kòmantè, yon sijesyon, analiz, nenpòt sa l ye.
M pa gen analiz m ap fè non, m jis la pou m remèsye nou paske ni ou menm ni Steeve nou gen yon enèji pozitif nou pote e pe enpòt jan kòmsi bagay yo ye la nan moman an nou ede moun destrese se vrèman byen ok.

On lòt moun strese, ou menm ou di ou pa alèz, ou di kyèt wap kriye, nou tout paka konsa. Gen yon moun malgre li gen li gen kout kouto yo nan dol, li gen epe yo nan dol, li gen san yo nan dol fòk li kanpe lap souri poul fè lòt yo souri tou. Poul eklabousi lespwa, larmoni, limou, lamou, lapè. Se sa, men misyon an. Epi se konsa epi nap fè koze nap fè lòbèy. Nap fè koze nap fè lòbèy. Se sal ye. So, menm jan avèk ou menm, menm jan avèk ou menm, ou se kòman m te ka di, ou son moun de grand valeur, Ou son diva, m toujou di depi se fanm ki nan live mwen, ou son diva ou de grande importance, de grand calibre. Ou pa moun sa pou moun ap endekse de manyè negativ, pou yap trivialize, pou yo mete de nan yon kaz kote ke yap mete de mo ki vrèman pejoratif sou nou menm, pou yo mete nou en apartheid, sa yo rele mis à part la. Non nou gen valè, nou merite anpil bagay. Depi yon moun vin nan live mwen, m pa m pa achte figi w, m pa di l paske m vle di l men m di l paske m panse ansanm. Si w respekte m mwen respekte w, gon mond ki anvizajab. E pa sèlman gade sou tiktok la moun kap desann moun kap di move bagay sou fi but gen moun tou ki la pou pataje l'humour et l'amour. Mesye yo m pa sou sa non wap fèm souri. Yeah m vrèman pa sou sa. E ou kap fèm souri. Poze la, poze la Vas-y
Ok, premye kesyon an, ki kote ou poko fè sèks ou ta renmen fè?
Nan chanm mwen Stanley, m byen sur ke w fè sèks nan chanm ou deja Nan?
Yes. Serye, m poko janm fè l nan chanm mwen non. Vreman?
Ya.
Si m gen yon ti boubout, se swa m al lakay ti boubout lan, ou di m si nou al nan yon espas, nan yon otèl bèt ti kote. Ton ti boubout lan pa janm konn vin lakay ou pase nwit avè w? Non, mwen menm, o cheri e byen, e gwo koze, e byen m jèn fi jan nou panse anfen. Pou m ap dòmi avèk yon fanm, m poko janm fè bagay sa. M pa kwè sa.
Serye cheri mawozo m ye. Like sou gon moun konnen w bon ou nan yon relasyon serye avèk moun nan moun nan pa konn vin lakay ou pase tan avè w. Cheri m poko janm domi lakay mwen la nan chanm mwen ansanm avèk yon fi.
Waww.
M anvi domi nan chanm nan la nan ti chanm mwen ou konprann ou met ti limyè m la mete tout ti bagay tankou son bagay map pase bon ti misik bon ti pafèm.
Bon feeling min.
Nap manje, nal nan Netflix nan salon an, nou fini m jwe game ansanm avè w, pou m antre la avè laptop mwen nap gad film pi Yeah. Dezyèm kesyon cheri. Moun yo ap di manti men moun yo pa kwè w. Ki sa ki menm? Anmwey non cheri m ap bay tout verite m wi la. M bay tout verite m san manke w 18. Humm ok lè w fè sex wap lè w pral ejakile kote w ki pati nan fi an renmen ejakile?
Lè m pral vini ki pati nan kò fi an m ta renmen vini ladan l? Tete a, vant li, sou do l, sou dèyè l. Ki bon pou bouch ok mèsi.
Amèn, sou te nan direksyon bouch lan ok. Kisa w te poze m? Let me see. Mè a zanjen non pitan m. Ou pran tèt mwen wi. Ok, e, e, e, e, eske yo pa konn mande w, eske yo pa konn poze tèt ou kesyon, eske w dous paske lè w konn rive nan relasyon avèk moun yo, eske ou pa jwenn fidbak ki pozitif? Yes, yes, yes, yes.
Sou yon echèl ki va de 0 a 10, a konbyen ou Non, konn sou sa ka sou pa konn sou konn jwenn fidbak ki pa pozitif la. Ok, men kòman bagay la ye. Mwen son moun a e seksyèlman je suis addi- adiktif. Si wè senpleman moun an on fwa, ne chèch k'un fwa, e li toujou bezwen dezyèm. Se tèt se ton mennaj nou fèk kòmanse on relasyon paske e pa e pa djòlè, pa gen de djòlè. Wè lè m'ap bay bagay m'ap di e foulay, lè m'ap bay verite an tou m'vle nou kwèl. Si map fè sèks map fè sèks se Si se yn è de tan map fè mka sise tete w kitem fè yn è tan ap sise tete w Si se de zè de tan mka fè ap pran lang nan sèl avèw kitem fèl La vie est un don je veux pas le gâcher M pral slow tout otan ke slow an vini men m baw m baw m baw garanti ke lè mwen baw speed lan map tèlman baw speed e pati wap pati Ooh ok Wap etan de pye. Sa w di? M di ok, ou pa bezwen di m tout. Ya, non, se, se, se, se, se, sa, sa a vre, m renmen sa. M renmen sa. E m renmen, m renmen, m renmen echanj de regard yo. Ti rale cheve yo, ti men anba kou, ti fè kòmsi w pral manje pwent tete an. Bouch ou fin antre wi, epi w rale, ou menm nan fè, ah. Fè la sisin.